Hello, hi everyone. Happy Tuesday. Se avoka Lana Joseph, avoka pèp la, goumen pou pèp la. Um, jodi a mwen fonti deyo tou piti. Um, mwen te vini nan tribunal ansanm avèk yon kliyan um, nan, nan, pou yon dosye um, tikè ke li te resevwa. Yeah, so but pandan mwen la, mwen wè kèk bagay kap pase, mwen di, hmm, banm di nou kèk enfòmasyon ke nou kapab byen bezwen, sitou si nou nan lari an ap kondwi, yo ban nou tikè, anpil fwa nou gen dwa mete tèt nou nan pwoblèm san ke nou pa menm reyalize ke Se mete nap mete tèt nou nan pwoblèm. So, si ke ou gen yon zanmi ou rele li di ke monte avoka pèp la ap bay bon konsèy, bon enfòmasyon ke ou bezwen konnen pou ou pa mete tèt ou nan pwoblèm e osi si ou pa abitye ou pa yonn nan nou ki moun ki follow nou make sure ke ou abòne ansanm avèk nou nan tout paj social media nou yo. So, jodi an. mwen te genyen tribinal ansanm avèk yon kliyan. Lè mwen vini la, li te genyen yon tikè. Nòmalman, nan moman sa yo, avèk anpil strès ki genyen sou dosye imigrasyon yo, mwen eseye minimize ede nan tip de dosye sa yo. But, jedi an, mèkredi an, lè li vini nan ofis lan, Se yon kliyan mwen ke li ye deja, mwen di l ansanm avè dosye imigrasyon l pou li. Lè li montre m tikè a, mwen byen kontan ke li te montre m tikè a, paske li di m konsa ke li genyen pou li, yo ba l yon tikè, e li pa konnen ki lè pou l al nan tribinal, e osi li t ap eseye wè si l ka peye tikè a, si l te kapab peye tikè a pou l fin ak sa. M di, eh! M pa m pa konseye oken moun just peye tikè konsa. M di banm gade tikè a. Lè m gade tikè a, mwen wè ke yo ba li um, yon, yon tikè paske um, li te fè yon aksidan avèk yon moun. And then, but tikè a si tèlman, ekriti yo si tèlman blanchi, ou pa menm kapab wè dat tribinal lan. But sa mwen fè, mwen rele um, tribinal lan pou li menm. Umm so mwen verifye make sure ke dat li gen pou lal nan tribunal lan ki te jodi an e pat menm reyalize ke se jodi a li te gen pou lal nan tribunal paske yo bal tikè a li poko menm gon mwa yo gentan bay dat pou li vin nan tribunal e osi yo di ke pou li kapab peye m kwè li ta pral peye yon 200 konbyen o plis umm pou tikè a epi lè mwen gade chaj ke yo mete kontre li menm nan li ap 3. Lap 3 pwen sou lisans li. So m di, ah, ou pa vle pou wap mete 3 pwen sou lisans ou konsa a. Paske lè ou genyen pwen sou lisans ou, ou fin peye tikè sa, ou poko fini non. Paske li ap pral toujou, lè wap pran asirans, asirans ou pral monte. So mwen di, ok, banm eseye wè si ma va jere sa a pou ou menm. Malgre ke difikilte ke li menm li te genyen, se yon moun pandan ke. you know ki gen pwoblèm ke li fenk pèdi madanm ni so m di kèt um e mwen te deja gen tribinal maten an m panse l tap on jan difisil but mwen te vle fè yon bon on um kòman on bon zèv m di ok pa gen pwoblèm map vin nan tribinal la map jere sa pou ou menm paske m pa ta vle pou pou w te kapab genyen pwen sou lisans ou. E vrèman jodi an, mwen te byen kontan lè mwen vini ansanm avèk li, paske li ta pral genyen pwen nan lisans li. So jodi an, mwen make sure ke mwen pale ansanm avèk avoka gouvèneman an, avan ke nou al pale ansanm avèk jij lan. Mwen te mande avoka gouvèneman èske li kapab totalman retire tikè a pou li menm, Ou byen si non desann nan pri an paske pri an li nan 300 konbyen dola um e mwen di sa son moun ki fenk gen yon pwoblèm pèdi madanm ni you no ak sa kap pase an eske ou ka ede li dim madam lana m ka retire pwen yo poul pa gen pwen nan lisans li men pri an m paka fè anyen avè li ou konnen sitou lè ke yo baw tikè se nan Se nan ti kote piti yo, ti tribinal, county yo ke li ye, ebyen anpil fwa li difisil pou yo chanje pri an, paske pri an se avè li ke yo peye lòt bagay. So, anpil fwa jij yo pa dakò pou yo retire, pou yo desann nan kòb lan. Yo vle kòb yo. Kote ke si se tribinal state lan, ou kapab jwenn yon bagay diferan, but nan ti tribinal sa yo, Ebyen li pi difisil, yo ka dakò pou yo retire pwen, men lajan, la kesyon kòb la yo pa dakòl, yo pa dakòl pou yo desann nan kòb la, but mwen di Lembè ok, so si w pa dakò mwen ta renmen pale avè jij lan, pase mwen menm se bay pou yo pa banm, men map mande, tout kote m ka mande map mande pou jij sezi m non, so m ale devan jij la epi mwen di l konsa ke mwen esplike l sitiyasyon kliyan sa, wi mwen dakò ke li te fwape yon moun, you know yon machin, men. you know, pat gen domaj e mwen pote lèt nan asirans li, m fè asirans lan banm on lèt pou kapab eksplike you know, pa gen moun nan pa rele asirans lan pou l mete okenn plent kontre asirans lan, ki vle di pa gen domaj so eske nou kapab retire chaj lan totalman pou va. Jij lan di, Madam Joseph, li di, m konnen se Atlanta ou ye, but mwen byen kontan ou vini nan Lawrenceville lan, so non, non, non, m pap kapab totalman um, fèmen li pou l pa, pou l pa peye anyen ditou. Men lè mwen esplike um, sa ki pase mesye an, Li di konsa, enben ok, mwen ta sipoze chaje li 340 konbyen dola, ebyen m ap desann li a 100 dola. Sa w panse? M dakò, m dakò. 100 dola? M dakò. Pa gen pwoblèm. Pase kliyan te deja prè pou l peye 300 konbyen dola. Li te deja prè pou l te kapab genyen pwen sou lisans li. Se mwen k pa t dakò. E depi m pa dakò m vle goumen, m vle batay, m vle, alò se pa batay fizik non, m vle mande pou m wè kòman nou ka jere sa. E so mwen vini la e vrèman vre li pa gen pwen sou lisans li, li pa p janm parèt nan lisans li epi li sèlman peye 100 dola. So mwen kontan. Mwen kontan de rezilta sa. Men pandan m chita anndan, paske depi m al nan tribinal m toujou ap pran nòt, pandan m chita anndan men sa ke mwen reyalize, genyen. Gen menm 2 moun ki parèt devan jij lan, kisa ke yo genyen, yo te ba yo tikè, yo pa vin nan tribinal, konnya la yo te mete yon on manda dè do yo. Ok? E yonn nan moun yo kap pale an, kisa l di jij lan, se ke yo pat voye yon, yo pat voye yon dat tribinal pou li menm. Jij lan di, lè, lè yo ba w tikè a, nan tikè a li tou gen dat lan. Si li pa gen dat lan, se a ou menm pou ki rele tribinal lan pou jwenn dat lan. So, ou pa kapab ou menm pou kont pa w deside ke ou pa gen dat ou pa vini. So, mete l anba minòt. Èske w ka konprann? Yo, yo, so se akoz ke yo arete li ki fè ke. li vin lan tribinal lan la so se sa fè ke si yo ban nou yon tikè nan tikè a li gen dat pou al nan tribinal si ke ou pa wè dat la nan tikè a ou byen pa dèyè tikè a li gen nimewo tribinal lan silvouplè rele tribinal lan pou w ka konnen kilè pou al nan tribinal pinga w pèdi tribinal ou sitou nan moman sa pou zanmi m yo ki gen tps tanpri se pa moman pou w ap chache pou gen manda dèd ou. So, yo ba w tikè, peye tikè a. Alò, avan w kouri peye l, tcheke pou w wè si ke ou kapab pale ansanm avèk avoka gouvèneman an. M konnen gen anpil nan nou menm ki di, m pap vin nan tribinal. Ou pa bezwen di m anyen avoka, m pap vin nan tribinal. Non, se pa tribinal imigrasyon, se nan tribinal lokal yo. M pa wè okenn ice la. So nòmalman yo pa ale anndan tribinal lan pou yo al pran nou paske yo pa konnen kiyès ki ki imigran kiyès ki pa imigran. So ou kapab pale ansanm avèk avoka gouvèneman e gen nan yo menm tou avoka gouvèneman yo yo konn bay nimewo telefòn yo ke w ka rele yo malgre anpil fwa w pa ka jwenn yo lè w rele yo. Men mwen konseye ke ou toujou pale avèk avoka gouvèneman avan ke ou peye tikè a E menm si w vini nan tribinal la, paske m wè yon bann moun ki chita nan tribinal lan, yo just mande ok konbyen y al peye l. M di ah! Non, si w deja nan tribinal lan, pale avèk avoka gouvèneman an, esplike l sa ki pase an, w ap sezi wè li kapab petèt fè yon bagay pou ou menm. E menm yon jèn ti gason k te vini, kote ke li menm li te li te sipoze kanpe sou yon stop sign li pat kanpe konnya la lal peye devan jij lan epi jij lan dil lal pale avè jij lan konnya jij lan di ou konnen ke ou poko menm gen 18 ans e ke deske ou brile stop sign nan sa fè 3 pren e si w gon yon lòt pren ankò yap sispende lisans ou avan w gen 18 ans Eske w konprann sa? Li di wi. Epi, jij lan di l sa menm de twa fwa, alò podyab li pa konprann. Paske depi yon jij ap di w yon bagay de twa fwa, ki vle di, li vle w, li vle w di w yon lòt bagay a li menm. Petèt ke, eske gen yon lòt bagay m ka fè? E m byen kontan ke papa l te la avè l. Li di, jij, eske gen yon bagay ke w kapab fè pou nou menm, pou sa pa ta rive? Eske w ka retire nan pwen an? Epi, jij lan di konsa, al pale ansanm avè avoka gouvèneman, l ap jere sa pou ou. Ou tande? Paske li menm li te fin dakò pou l te peye. E pandan m chita nan plas mwen an, m ap di, pa dakò, pa dakò, pa dakò. Ou pa ka just dakò konsa. Toujou mande. So, si w vin peye yon tikè, pale avèk avoka gouvèneman an, esplike li. E si se yon aksidan ke ou fè, fè konpani asirans ou ba ou yon lèt pou montre ke nimewo 1, Se swa yo pat mete okenn plent, pa genyen okenn claim sou asirans ou, oubyen si gon claim, asirans lan ka ba w yon lèt pou kapab di ke y ap jere moun sa yo. Epi sa ede w pou yo kapab pa mete pwen sou lisans ou. Ok? So w bezwen konnen sa. Dezyèmman, si ke ou genyen pou w peye tikè w, pinga w pran tikè mete nan bwat Mete lòt kote pou tou bliyel. Sa si w fè sa, ebyen ou mèt prepare w lè w pa kwè y ap mete lapat sou ou menm. Twazyèmman, pinga ou kondwi nan lari san lisans. Mwen wè 2 moun anndan an ke yo menm yo la se paske yo te kondwi san lisans. E gen yonn nan yo jij lan di l konsa, Pinga w fè sa ankò, next sa w fè, next time ou fè sa ankò, ebyen nap suspende lisans lan, se paske li wè ke genyen lòt bagay ki te, li te genyen deja. So, nou konnen ansanm avèk dosye tps la gen anpil nan nou menm, lisans nou fini 3 fevriye 2026. Si w pa genyen yon lòt lisans, silvouplè zanmi m, pa kondwi nan lari an avèk lisans ki fini 3 fevriye a. Spesyalman si se tps ou genyen. Paske depi yo pran ou, yon ofisye kapab tou mete lapat sou ou, arete w. Depi yo arete w, imigrasyon ap mete lapat sou ou. Sispann fè m pale anpil. But mwen oblije di li, paske Luna di m m pale twòp kèk lè. Men m oblije di li. Paske nan weekend nan, mwen gen yon kliyan mwen, m ap pale avè li, m tande li yon kote, mwen mande l ki kote li ye, li fè m konnen ke li Kote l ye a, m konnen se kondwi l kondwi. Lè m mande èske se kondwi w kondwi pou w al kote sa? Wi, kondwi l kondwi. Lisans li ponkò renouvle non, li kondwi. Gon lakesyon ke m ap kondwi, Bondye ap pwoteje m. Nou konnen m gen anpil lafwa, men Bondye pa nan dezòd, oke. Si ou bezwen al on kote, mande yon ray. Mande yon zanmi. Rele Uber. Pa kondwi nan lari an san lisans oubyen avèk lisans espire. M pale nou. Si n al kondwi, yo mete lapat sou nou, yo, ice mete lapat sou nou, nou pa menm bezwen rele mwen. Pa anmède lespri m. Paske m di nou ase, nou bezwen make sure ke nou swiv lòd yo. Genyen diferan state kote lè w al fè lisans lan kounye a la yo kapab ba ou li. Men gen anpil state ki pa ba w lisans lan sou tps lan, se paske yo poko konnen, yo poko konnen dat, yo poko konnen ki dat pou yo mete sou li menm. Se yon pwoblèm ke li ye. So nou bezwen pou DHS bay ki dat pou moun yo mete sou lisans lan pou pèp la ka gen lisans li. So pandan n ap kontinye travay pou nou wè kòman yo kapab fikse erè sa, ou menm, Pran prekosyon, pinga ou kondwi avèk lisans espire a. On Uber ka, ou ka petèt peye, depann kote w prale a, ou ka petèt peye on 30 dola, on 50 dola, ok, ou ka peye on 100 dola, ok, pou on Uber, men si w kondwi, polis kenbe w, w ap strese, menm pipi w ap pipi sou ou. Lè fini ankò, ou gen anpil chans y ap arete w. Lè yo arete w ankò, w ap peye plis kòb. Epi imigrasyon pral mete lapat sou ou konya la. Lajan ke w pat gen yo pral chache pou gen lajan pou wè si ya mete w deyò. Pou ki rezon? Pou ki rezon? Pou ki rezon w pral depanse 5, 6, 7, 8 mil dola pou yon ti konsèy? Pa kondwi san lisans. Epi nou menm tou, si n ap kondwi, m deja pale nou. Pinga nou ap bwè nan lari an, kondwi avèk, menm si nou gen lisans, depi nou bwè pa kondwi. Ou wè mwen menm? Depi ke m brè, si m bwè yon ti kremas, paske m pa yon moun ki bwè konsa, men si m goute yon ti kremas sot lan nan bouch mwen, m pap pran volan an. Paske, sa m sipoze konnen se ke se yon fi nwa ke mwen ye. Se yon imigran ke mwen ye. Lè polis lan kanpe mwen, li pap konnen se avoka pèp la l ap pale avè l. An an! L ap wè se Lana Joseph, yon moun ke li kanpe pou yon rezon ou notr. Epi lèl pale avèm lap wè son imigran m ye pase aksanm nan tout bouch mwen. M renmen sa. So, ki vle di ke li pwal gade depil pran sant lan li pwal di oh enbe ou sou konnya la pwal metem pou map fè yon pa a pa pa a pa kotem ka fè sa kotem ka fè sa epi ou wè limyè ble dèyè ou pa kapab twòp strès. So pou pa rive nan strès sa pa mete tèt ou nan pwoblèm nan. Fè fè anpil prekosyon. E nan moman sa, make sure ke si nou pa bezwen nou pa soti deyò. Sitou ansanm avèk moun tps mwen yo. Mwen konnen ke wi nou jwenn nou jwenn yon ti souf kote ke yo di DHS pa ka fèmen tps lan. Men ice toujou ap fè moun abi. Gouvènman toujou ap fè abi. So, se ou pou ki pwoteje tèt ou. Si w pa bezwen, ret lakay ou. Si w ka gen yon moun pou fè yon bagay pou ou, fè l fè l. E si ke ou gen pou soti, mache avèk tout enfòmasyon ou, kopi, dokimantasyon, m deja di nou tout sa deja. Toutan ke nou pran plis prekosyon, li pi bon pou nou menm. Wi, m konnen ke n ap priye, men bagay la se priyè aji ke li ye. So, pa ba tèt ou pwoblèm, pa mete tèt ou nan pwoblèm. Pa al goumen ok e pa moman pou moun al goumen sa a men si yon moun fè yon krim kontre ou menm bat ou abizew ou ka rele polis ou toujou gen tout dwa ou men ou menm pran anpil prekosyon pou pa nan tèt chaje si yon moun bezwen bat ou li bezwen goumen avèw ou mèt mache ale di ok wi m bay legen wi. M feian, m pè, m dakò, m dakò. Nan moman sa pito yo di, pito yo di se feion yo pa sou goumen, tanke se nan ice wap relem pou w di vin chache w. Zanmi m se tout ti enfòmasyon sa yo ke mwen te genyen pou nou menm. Nan moman sa yo bagay yo vrèman difisil, men pwan anpil kouraj, gen anpil bon bagay kè klè. In fact yè nou jwenn 24, 24 kat travay pou moun Anba azil. Ou pa tande 24 mwen resevwa nan ofis mwen. 24 epi 6 notifikasyon apwouval. Monchè se de jou an jou gras la ap tonbe. So ou menm ki aplike pou kat travay ou poko jwenn rele uscis chache pou wè kisa kap pase men sèke Yo ap apwouve kat travay, alò, inisyo kat travay yo, premye kat travay anba azil yo, yo ap apwouve yo, ranpli azil si w bezwen ranpli azil, ranpli rezidans ou si w bezwen ranpli rezidans, ranpli whatever dosye imigrasyon ou bezwen ranpli, pa rete chita di konsa ke yo bloke dosye, ou gen tps, ou konn pou konbyen tan tps sa la? Sa w gen pou w fè a, degaje w fè l, pa pèdi tan. Si w bezwen èd nou, ou ka toujou rele nou nan 770

Building 4, suite lan se 200. Depi w vini, w ap wè nou. Nou kapab wè kòman nou ka ede w. E si w rele nou, w pa jwenn nou, egzèse pasyans. Ret tann pou yonn nan zanmi nou yo kapab ede w, paske nou ta renmen ede ou. Mèsi anpil, pase yon bon moman. 770 302 14 85. Bye!